Bonjour, bonsoir, fanatik Nech Family yo koman nou yo bon kote pa mwen anfom avè Jezi. Pa bliye abone avè chanel sa, like, pataje nou a pou kèk mwen pote plus ti video pou nou. Video sa m pote pou nou jodi a, se pa video ke mwen ap itilize sou chanel la, jis Se yon video ki vreman fèm mal ke mwen vin pataje ansanm avèk nou. Antanke jèn fi parèy mwen, antanke jèn fi ki pral tande video sa, se yon bagay ke pou nou pran prekosyon. Envite yo dwe se de moun ke nap frekante. Paske ou wè jèn fi sa nap gade la, li gen 19 an. Li rele Lovelie. timoun m pral ba nou tande yon odyo kòman li ap pale sa vrèman fè m mal kòman li ap eksplike kòman li tiye yon bebe 11 mwa se yon bagay ki vrèman grav lè w lè w se jenn fi gen de frekantasyon fò w fè lè w se jenn fi gen de bagay fò ou evite nan lavi w se pa move lavi ki pou fè w al antre anba yon moun ki pou fè w ap pase mizè se pa move lavi ki pou fè w oblije asèpte tout mal yon moun ap fè w. Jèn fi sa n ap gade a, l al gen 2 timoun. Li te gen, li gen youn 3 zan, youn 11 mwa. Li arive bay sa 11 mwa a klowòs akoz de move sitiyasyon, akoz de fason l ap viv, akoz de kote l pa gen pou l dòmi ansanm avèk li, li pa gen manje pou l ba li, li pa gen kote pou l viv avè l, li pa gen a ba li. Ki sa l fè? L arive. pran klowòs li bay ti pitit la bwè. Lè fini l al jete l nan yon lanmè pou dlo pran timoun nan pou l al ansanm avèk li. M ap tande odyo sa, m pral pataje odyo a avèk nou pou nou tande. Sa vrèman fè m mal. Sa vrèman fè m mal. Gade pou nou wè yon jèn fi, se vre, li pa gen matirite paske li gen 19 an. E pa tout moun. ki gen 19 an ki gen matirite, e pa tout jèn fi ki gen 19 an ki gen matirite. Gen se vre laj la ka gwo, men matirite yo pa gwo. Laj la ka gwo, men matirite yo pa pèmèt yo pou yo reflechi yon fason. Mwen menm si se mwen menm ki te nan faz li, m pa t ap janm ka rive tiye pitit mwen. M ta oblije menm lè m t ap dòmi deyò nan seren, m t ap oblije asèpte avèk timoun nan, m t ap oblije pran timoun nan. mete l sou pwav. Menm lè m pa t gen anyen pou m te ba li, se grenn sèl la m te oblije al mande yon moun. M t ap oblije fè dlo sèl la m mete l m mete l nan bouch li pou l bwè. E Bondye t ap mete yon moun sou wout li. Olyeke sa, si se mwen menm ki te nan plas li. Men li a li menm li pa gen yon kapasite pou l konprann. Li pa gen yon moun ki gen lè l pa t gen yon fanmi oubyen l pa t gen yon moun ki te pou pale ansanm avèk li. Li arive fè sa. M pral ba nou tande odyo a. Koman lap pale sa vreman fem mal e pa bliye abone avk chanel la like pataje map pote plis ti video pou nou menm lè sa se pa video chanel mwen se pa video ke mwen ap fè sou chanel mwen men mwen pote reyaksyon pou nou paske m son jèn fi tou mwen son jèn fi tou. sa te ka rive men m oblije fòk nou idantifye fòk nou idantifye moun ke n ap frekante fòk nou idantifye se pa paske nou nan yon move sitiyasyon pou nou wè moun nan te ka ba nou di goud kenz goud pou n al antre tèt nou anba li